Kisa? Oh, pa fin to renmen sürpriz non men kanmenm. Ayy. Tann dat sa? Ouff. Pou mwen? Mèsi!
Hey! Bon. Miyou! Tande, kiyès sa? Sa k gen la? Sa k gen la? Sa k gen la? Eksplike m! Esther, poukisa w oblije fè bri sa a?
Son yon mo w ap mande poukisa m oblije fè bri sa a?

Ok bon nal komanse pale arab fin pale pou tou pa fin di sa ou tap di yo se madanm mwen ka ki pwoblèm la pou paske misye genlè konn sekrè ki fèk fè madanm mwen pa vle fè pitit la m santi misye se rezon sa li pa bal dòmi tèlman arab la soumoun menm li gon jan lap poulòt misye a de pye devan san envitasyon menm Sam pwan a Keylan li pa ret nan trip. Fòm tcheke Bruna men santi Bruna konn yon bagay.
Sa w bezwen konnen? Zanmi m. Em pa pale avè w. Oh. Dayè ou pa konnen m pa konnen w. Oh.

Esther ou serieuse? Se jis yon kado ke l pote pou mwen, m just ba l yon kalen. Apa si se fanm ou m ye, nan ki sa wap la vin la? Esther avanse, ou pale twò fò men. Non chérie avanse, ki kote? Aprè sa m fin wè l w panse m pral kole sou ou, ou vin pou vin fò, m pa konn sa w ye, m pa konn ki bèt ou ye, m pa konn ki koulè w ye. E sa k fè maten an w pale avè m ou di m konsa ou pa gen santiman pou gason, ou pa ret sou gason an? Esther ou serieuse?
Anyn nan bon sa w te rive la? Eske m seryez? Kounya di m kisa ti dam sa ye pou ou menm? Kòman Jean Paul Charles fè sa? Se jis yon senp zanmi Esther. On senp zanmi?
Yes, on senp zanmi pa plis. Bouch ou pa tranble lè wap di sa? Franchman si m te konn nan eta sa w te rive si m pa tap janm zanmi avè w. Menm kran w pa genyen pou di m sa kap pase? Ok, di m konbyen bagay.

Bebe Bebe Sa w gen la Depi sou vizaj ou pa ban m lè pou m chita Sa w gen la Pou ki sa w ap pale avè m konsa M di w m pa gen anyen Ou pa gen anyen E pa konsa w konn gen nan kay la Sa w gen

Pwovizyon ou fini? Ki pwovizyon sa cheri? Ou pa ka sispann panse a manje pou yon segond? Men cheri, si gen yon pwoblèm, m panse manje pou fini wi. Pase kay la peye, entènèt peye, kouran peye. E sèl manje wi. Ou sonje zanmi m nan m toujou ap pale w de li an? Sa l gen? Li mouri? Wouch cheri.
Nan moman an la, depi ou tande yo pa lòd yon moun, se swa l malad oubyen l mouri. Oubyen l jete l Meksik. Sa k pase? L al Meksik? Pito li desann. Li vin mouri.
Ekwè, maten an la, m sote sou li pral bo ansanm avèk yon fi. Bon manmi ti ousè m vin kote w rete la nan telefòn ou. M bay enpòtan m ap jere l avèw baby m gen. Ou pa ban m manje, ou pa ban m anyen. Mwen pa konn soso. Ou konn biznis la, m gen kliyan pou kreye Punta Cana map jere kèk bagay la sou telefòn mwen. Manmi Soso, ou konnen yo m di tout ti afè m manmi Soso. Mwen panse. Manmi Soso, fanm nan domine m wi. Ou pa sonje de ti fanm m tap pale w nan m di w konsa fòk m gen ti fanm sa kanmenm nan manmi Soso.

Gon gon gon gon demwazèl ki sot kote l soti pou ouvè pòt la li menm rate bo a yon isoso. Oh e sa ki etonan la cheri? Kòman pou m pa sezi a? Ah depi sou fòm tèt li ou pat gentan wè li son moun ki nan bagay yo? Nan ki bagay?
Oh li nan ti madivin li sa pa sa pa sipoze etonew poupe. Pa di sa.
M pat janm bon mwen menm tann dat m zanmi avèl. Si l te ladan, fò l ta fè m yon sin, fò l ta. M pa t janm te konnen, dayè s on timoun li ye, m konnen ke l ansanm avèk yon ti, ti malandren m te di w lan, Angelo. Timoun,
sa li fè w plis ke yon sin wi, sa s on sinyal wi. E sinyal sa, yon sinyal 420. Cheri e pa sa m ap diskite avè w la. M ap diskite avè w de zanmi m, m wè k pral bo ansanm avèk yon fi men m choke.
Avè w pou l te bo? Eske avèm pou l te bon? Wi.
Ou moun madivin, sa pa sipoze etone ou. Se pa yon jou pou w te tonbe sou sa. Bondye fè se ou k tonbe sou li, se pa yon moun ki vin di w. Men kounye a ou ka aprann moun. Ale mwen prepare yon ti bagay mwen menm jan vle.
Bebe kite m ap bay a manje w lan. M gen pwoblèm ou tande nan kisa zanmi m tonbe w. Sa pa sipoze ba w pwoblèm cheri. Kòman pou l pa ban m pwoblèm nan? Enben m te ka nan chanm ansanm avèk Miyou l kenbe m tou m pa konnen l vyole m wi. Gras a Jewova ki bo.
Kounye a la vant mwen

Manmi Soso ou wè fanm sa, map genyenl, map posedel, map fèl fou. On bagay ke menm ou menm ou pa atann. E sak pi rèd la, marim pa bon kouran. Kot ki moun nan fanm ou wè bagay sa?
E sak pa bon an wi, nou pral di e lòt gatem, lwa pa konn anyen de bagay sa. E poutèt sa m mande w kot kiyès nan fanmi w, m pa nan lwa. Jan wap gadem nan e konsa m ye. M renmen fanm tou natirèlman. Natirèlman! Ou konprann? Epi jèn jan an nan lari a. N ap bote fanm, epi mari m kouche lakay. Tèt frèt. Ou pap chanje. Non men Soso, pa vin kòmanse la non. E sa m pa renmen ansanm avè w la, ou zanmi m apre, m ap di w tout ti bagay. Epi w chita la m pap chanje, m pap chanje. A vle di bon ti grenn yo nan lari a, e sèl gason yo ki pou t ap jwe. Ou fòme chak mwa wi. Sa m gen m pa fòme chak mwa. Bon ti jèn jan fòme chak mwa.
Chak mwa ou gen kotèks. Gad blòdè a ou wè.
Peze tete ou, kraze tete ou, fè makak. Mwen sou sou, mwen enkete ou de sa, mwen enkete ou. E sak pi di lan ou doub si m. Mari nan kay, evi wap fwape lòt si.
Vale bèl ti fanm ki gen 2 an Momi Zozo sou pa kraze m nan pou ri Momi Zozo Enterese ti fanm ap chanje Momi Zozo m pap rete non ou konnen nèg la lakay la lè fò m al kote l pou m al fè ti manje pou li Mwen menm m di w pa mete m nan Yoyo te di Ey! Sus!
Ey! Nèg ou a Momi Zozo!

Ti fi a gate wi mesye. Ti fi a gate. Ap organize afè krèy mwen la, al vin deranje m nan, fè m twouble. M tèlman gen non pou met sou lis sa.
Yo men sa k ap fèt la. Ala nou poze nou.
Monchè sa w ye menm, m oblije tcheke w wi menm.
Anpi se la vida wal lave la nan yon fiyè sou nan e ou kap vini travay mwen sak pase. Fè w konnen yè swa menm m pa dòmi menm m pa dòmi tèlman map panse menm non sèlman map panse avèk madanm mwen ki pa vle fè pitit pou mwen an menm e dezyèman youn nan bagay la ki anvayi despri m blomay se sa w te kòmanse di m nan depi Arab vin parèt la. Monchè gade tout talè a la m tap reflechi a bagay la menm menm madanm m ap mande m sa m gen m pa di l anyen monchè m santi w konn kèk bagay vide vant ou bay zanmi w. Monchè
m tap pale avè w vrèman men lè m wè lap vini m oblije kanpe konvèzasyon an. Ya e soumoun misye ye menm. Bon bagay m bezwen di w ki ta konn kyès Arabi menm. Annik rantre a di depi e devan l menm lakay mwen. Jan kem te di w la menm lè kou fin esplike m bagay madanm m wè bagay la pi fè m mal anpil menm ou konprann. Ya.

Mwen panse m kon lòt bagay ankò ki kache dèyè sa m pa di w. Bon, m wè, m wè Arabònik parèt, m wè vibe la kase, e pa menm enèji a. Tout kesyon, m poze w kesyon de fwa, m di w, Djomay, tèl bagay fè tèl bagay, ou chanje. A, gon ti konsèy ou pa ta ka ban m devan Arab? Baz, m pa t depo Arab konnen pou ki sa m te vin kote w la. M se rezon sa menm. M pa t janm di si m ap deplase vin kote w la frè. Yo, si m te konn yon bagay de madanm ou, m t ap gete yon lòt moun pou sa frè.

Salut. Bonsoir.
En forme? En forme grâce à Dieu, même. Yara m ka di m en forme. Désolé si m deranje w. M pa konn si w te okipe, si w ka akòde m yon 2 minit silvouplè, si sa pap deranje w. 2 minit poukisa?
M pa rekonèt ou, frape pòt mwen men sa k pase? En fait, m panse vin la m pa yon aza. Si w wè m ka deplase. E m pa twonpe de adrès. M panse m vin la pou yon bi byen detèmine. Ou se Miho, pa vre? Yes, m se Miho. E poukisa?
M ka di se Bondye ki voye m la. Bondye wè m ap soufri, m pran pil frap nan lanmou. Li montre m ke Moun pam nan pa lòt ke ou menm. Mwen menm?
E l ban m adrès ou. Nan dòmi w wè sa?
M panse Bondye pa konn fè erè non. Si l ka voye m la, ou konn sa deja. Bondye m konnen ap voye w la wi. Eske ou menm ou pa ou p ap viv menm bagay avè m? M pa konnen, ou petèt ka panse. Pa gen moun ki fè w soufri tou nan lanmou? Humm.